Frandl. Talè a la a, nou te fè kontak avèk Maitre Frandly Denis Julien, ki pa t, ki te okipe, men li retounen nan apèl lan. Nou oblije rantre avè l dan limedya, paske se yon nèg ki trè solisite dènye tan sa yo, pa rapò ak evolisyon sitiyasyon isi Ozetazini. Eben, ki sa k pase, se ke Pami movèz nouvèl yo pou semèn nan, aprè midi a menm genyen yon bòn nouvèl, si m te ka di l konsa, pou tout moun ki gen tps yo, paske n konnen gen anpil moun ki pa dòmi, mwen m pèsonèlman, gen zanmi ki rele m ki di m TT, gen depi avanyè la, m pa dòmi, etc. Depresyon total pa rapò ak nouvèl desizyon pouvwa pran pou yo koupe tps yo. Men finalman, Gen yon jij ki deside otreman jodi a. Mèt Frandley Denis Julien, bonswa e m pwofite salye papa w tou k ap tande m Okap sou radyo Star FM 96 pwen 1. Bonswa, kòman w ye frè mwen? Monchè Theriel, mèsi bokou, m anfòm, anfòm, anfòm. E ou konnen papa m, msye koute w anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Enben se yon sèl tete a wi.
Pa gen manti nan sa. Misye di li gon radyo, li ouvè li pou l koute w apre sa l fèmen radyo a. Gadon vye tenten sa mesye. Merci anpil m renmen sa. Nouvèl la te reyèl se kesyon tps la pa bliye ke. Nou te toujou ap kouvri jij la ki te mande 2 pati yo pou yo bay lèt pou yo eksplike pozisyon yo sou kesyon tps la. Enben, jij Cogan jodi a, misye sot yon desizyon kote misye di konsa ke li gouvènman an dwe konprann, Ke lè wap kanpe ti pyès gen yon fason pou fèl, fò fèl dan le respè de la lwa. Misye di konsa ke e gouvènman an te gen yon yon fenèt trè limite janl ka fè bagay la, li estime ke gouvènman an abize pouvwa li, li fè li an deyò de la lwa, paske misye di konsa Alò, ki sa kesyon an te ye? Se ke Biden te di ke ti pyès Ayiti ap fini an fevriye 2026. Administrasyon an li menm, li pran yon desizyon, li fè sa yo rele yon vacature, donk li vacate li, sa vle di li retire desizyon Biden nan epi li di ke l ap fini le 3. Out. Apre 3 Out la li te vin pran lòt desizyon li di l voye l 2 Septanm. Kounye a la moun k ap defann imigran yo, yo te mande jij la pou li retire desizyon ki te voye l 3 Out la, ki vin 2 Septanm kounye a, pou ke desizyon Biden nan rete an plas. Jij la di ke. Desizyon jodi a ke l pran, se ke desizyon pou tps la fini an fevriye a, se li ke li adopte, paske l di moun ki nan tps yo, gouvènman an te gen pou l ba yo yon delè rezonab pou yo pran desizyon yo. Gen moun ki lwe kay, gen moun ki gentan mete timoun lekòl, li di ke gouvènman pa ka atann ke di jou o landmen moun sa yo revoke tout desizyon sa yo a, gen de ajisteman pou yo fè, donk li di ke. li deside ke tps la sipoze e valid pou ayisyen yo jiska 2 fevriye 2026. Sa vle di ke pa rapò a volim presyon k te gen la pou mwa dout k ap vin la, donk genyen ti lespwa la. Men eske w panse pouvwa sa ki parèt kòmkwa t pa respekte anyen ditou, eske w panse yo pral oblije obeyi oubyen yo pral yo ap kontinye adelante? Bon, m ap di w sa k rive se ke jij sa a se yon jij ki sur la balle an se sans ke li menm de tanzantan li toujou ap mande pati plentif yo e plenyant lan pou ke yo vin pote prèv pou li eske gouvènman an ap e. obeyi, ap swiv desizyon ke l bay. Ou wè sa m di w? Donk se yon jij ki sur la bal. Sepandan, fò nou di moun yo bay lajan li a. Nou konnen ke gouvènman an pral fè apèl de desizyon an e gouvènman an, byen ke Supreme Court la, Kou Siprèm nan, an vakans kounye a la a, gouvènman an pral eseye fè apèl e monte pou l wè si l ta rive jiska Supreme Court la. E m bay, m di w tou, se ke ou sonje dènye fwa nou te pale, Nou te di ke jij la, jan misye pale, misye ta panche pou l bay yon desizyon favorab a moun tps yo. Mentnan, ou vin gen Kou Siprèm nan ki te pran lòt desizyon, bagay konsa, ki limite jij yo. Men sa a se pa yon enjonksyon ke li bay, paske se desizyon Kou Siprèm lan, li limite kapasite jij yo pou bay enjonksyon. Men sa a se pa yon enjonksyon ke li ye. Se yon, yo te rele sa yon motion for summary judgment, epi li di ke li bay yon desizyon favorab a pati plenyant lan nan motion for summary judgment la. Nou konnen ke gouvènman an pral fè apèl, men nou konnen tou ke jan jij la. ekri desizyon l lan, li tèlman ekri l byen, li tèlman mete faktè, li montre w ki faktè li konsidere pou gouvènman an, ki faktè li konsidere pou pati plenyan yo, enben m ka di w ke gen anpil chans menm si desizyon sa al an apèl pou ke kou dapèl la. konfime desizyon jij la paske son desizyon ki pran misye pran sanl poul ekri desizyon an misye ekri yon bèl bèl desizyon.
Bon sa vle di gen yon ti kal lespwa nan entèval sa sa vle di ke gen posi alò m tap di sa odepa pa bliye ke ti pyès la pafwa pouvwa yo itilizel tou kòm yon chantaj. Pou w kapab jere kesyon sitou ti peyi yo, oubyen peyi ki gen moun ki fè pati nan pwogram tps la. Sepandan, m te santi gen yon bagay ki te kapab vini tou, parapò ak yon barèm de 60 jou, yo te di moun yo pou yo chanje stati yo. Chanje stati vle di sa l vle di. Donk, m panse ke soti jodi a la pou rive jiskan fevriye 2026, Gen posibilite pou anpil lòt moun ta chanje stati yo si yo gen posibilite sa?
Wi, enben, sa k rive Theriel, sa pou kominote a pran kòm leson, se ke gen anpil moun ki te panse ke Trump pa te serye lè l te vle revoke tps la. Jodi a nou wè ke misye serye. Sa vle di ke si yon moun gen jodi a fevriye, Pou w ka fè yon bagay ou pa fè l, sa se zafè gade w. Ou konprann sa m di w? Sa vle di ke kounye a tout moun gen de jodi a a fevriye pou w òganize w kèlkeswa jan w ap òganize w la. Lòt bagay ke m te bezwen di tou, lè msye lòt jou ap fèmen tps la, msye di ke. Sak fè yonn nan rezon ki fè lap fèmen tps se afè ke Ayiti gen 2 òganizasyon teworis ladann. Ou sonje misye te di ke Gran Grif avèk kiyès ankò se Viv Ansanm se òganizasyon teworis li ye. Lò plizyè moun nan dyaspora a. E Congresswomen Sheila McCormick yo plizyè yo di non yo pat dakò ke yo dezinye moun sa yo kòm teworis paske yo konnen ke administrasyon ta pral itilize sa kont Ayiti. Te gen de moun ki tap pale ki te fè konprann ke se paske moun yo estime ke gang yo pa fè ase krim. Ou konprann sa m di w? Men se pa sa l te ye ditou. Se ke gen moun ki te wè lwen ki konnen ke administrasyon tap fè sa paske li te gen yon move kou dèyè.
Men kounye a ki vin parèt an ti kras kontradiktwa paske si ou nan yon peyi kote ke ou estime ensekirite a l ap vale tèren, donk si gen moun ki vin kache lakay ou, m panse moun sa yo dwe yo pwoteksyon olye yo ta mande yo retounen nan peyi yo kote sitiyasyon konplike a.
Absoliman monchè, absoliman, son agiman kontradiktwa ki pa fè sans ditou. Ki pa fè sans ditou malerezman se la nou ye. Antouka m panse ke se sa bon jiska prezan n ap tann. Men gen anpil anpil bagay y ap di pandan dènye tan sa yo pa egzanp minis enteryè isi an responsab DHS lan li klè pou sa li ankouraje moun yo pou yo kapab depòte tèt yo pou kont yo, paske l di si e yo menm ki vin pran yo sa kapab parèt grav pou yo, jodi a la nèg yo kreye yon sant la an Florid lan la kote ke chaje kayiman bò kote l, se ke li la dè demen m aprann ke yo pral kòmanse mete moun ladan l, sitiyasyon an li kritik la o Zetazini jodi a. Non sèlman sa, e bay ki gen e kayiman sa yo a. E kisa Trump avèk DeSantis vle fè? Yo vle pran 2 sòlda de la Garde Nationale epi yo pral fè yo sèvi kòm jij imigrasyon. Ou konprann? Men m pa kwè tribinal yo ap kite sa pase. Ou konprann? Sa se yon skandal. Yon skandal anplis. Ou konprann? Son skandal an plis malerezman. E nou vin twouve nan sitiyasyon kote ke pouvwa sa ta sanble gen anpil bagay ke n te gen sou lwa ki baze sou la lwa. Yo deside fè l nan sans pa yo menm. Absoliman.
Absoliman.
Se tris. E ben, mèsi mèt Julien pou ti detay sa paske m panse gen anpil moun la ki potko gen nouvèl sa paske l fèk dayè l fèk soti. Se aprè midi a jij la pran desizyon pou bloke zafè kanpe tps pouvwa te anonse la depi pou mwa dout kap vini la. Donk tps ta kenbe jiska 2026 selon dènyè desizyon ke jij la pran men rete poun konnen eske pouvwa pral an apèl, eske yap kitel pase, eske yap obeyi. Donk sa se nap swiv, nap swiv aktyalite an. Absoluman, absoluman. E ben, mèsi ou Mèt Julien. Men avan w ale, gen anpil moun wi ki toujou ap mande eske jiska prezan gen posibilite pou moun aplike pou azil pa egzanp?
E, absoluman, absoluman. E jodi a pli ke jamè. Ou konprann mwen? Jodi a pli ke jamè, yon moun ki estime ke l gen yon klèm pou azil. fòk li aplike pou azil sitou kounye a la tps ap pwolonje definitivman ou gen enterè fèl. Ou gen enterè fèl.
Eben mèsi mèt Julien kenbe la bon travay sosyete a remèsye w pou eklèsisman ke w pote pou li tanzantan. Un plaisir, un plaisir my brother. Mèsi, mèsi frè mwen. Wi mèt Fredley Denis Julien paske se yon nouvèl ki fenk tonbe, jan m di nou se ke gen anpil presyon. Poukisa? Mwen gen kèk zanmi ki genlè pa konprann sa kap pase la. Malerezman gen anpil ayisyen kap kòmante men pap viv Etazini. Yo Ayiti men yap kòmante kanmenm. Yo di sa yo vle. Men gen reyalite ke yo pap konprann. Presyon t gen a tè a la li pa piti ditou. E si w ta gen kèk zanmi w kap viv. Etazini nan moman an ki ilegal mande yo ki fòm de presyon yo ap sibi la a. Ou wè m pa menm pale avèk Mèt Julien sou sa, petèt n a repale avè l yon pwochèn fwa sou sa. M pral fè n tande 2 entèvansyon. Yon an anglè, men m ap ba n yon ide sou sa ki di pou moun ki pa fin konprann lang blan an. Prezidan Trump, misye fon deklarasyon kote misye pa ekate posibilite pou l rive sou moun ki se sitwayen ameriken, US citizen, ki donk moun ki vin nan peyi a ki gen yon paspò ameriken. Misye menm ale lwen, trè trè lwen, Misye di anpil ladan yo, yo fèt isi a nan peyi nou an. Misye di ke fò n kòmanse gade bagay yo. E fò n reflechi pou n wè.

An tout lojik, ou ka di it's fair, li jist. Men sa pa t la. Paske menm sa k ap rive jodi a la, moun tps, moun Biden, O depa, se pa sa diskou a te ye, e se sa misye di la a. Misye pa ekate posibilite pou l rive sou menm moun ki gen paspò ameriken nan peyi a. Ki sa l avanse kòm eleman, ki son fakt, paske sa rive vre. Gon pakèt move moun ki nan peyi a. E yo itilize jisteman paspò ameriken ke yo genyen pou yo enplike nan yon pakèt dosye louch, dosye kriminèl. E misye di menm si timoun nan fèt isi, li pa ekate posibilite jisteman pou l fè retounen nan rasin ni kote paran l te soti. Ebyen bayo melanje bon kounya si w tap fè etid bon kounya bon men gon zen kèk la bon prezidan tèlman ale lwen la bayo melanje la menm avèk zanmi l lan la ansyen zanmi l toujou zanmi l poukò yo te rekonsilye a nèg yo pete zen pi rèd wi la m pral pale ak pwofesè Gonal talè e li t fè nouvèl sa yo e gen ti pwoblèm wi la ant prezidan epi Elon Musk. Pa gen ti pwoblèm. Pase gon bidjè la m kè se son bidjè de gè. E se bidjè de gè pa prezidan. Ebe Elon Musk genlè pa fin dakò non papa. Ta sanble Elon di ke bidjè sa l pral bay ti pwoblèm. Avèk antrepriz yo, avèk yon seri de bagay. Ebe prezidan di li pa ekate posibilite non. Li di sou wè Elon bat kòl la.

Vin bat kò w la pran pòz peyi moun yo se peyi w ap ap bay moun presyon anplis. Nèg a milyon a milya nan men yo, Elon Musk wi, milyadè wi, on nèg ki sipòte eleksyon prezidan a konbyen, plis pase konbyen milyon dola ameriken wi. Prezidan an pa ekate posiblite pou l rive sou li non. Bon kounye a prezidan e premyè dam nan menm rete. Menm bayo melanje nan men nou wi. Menm ou menm zanmi Florida ou et pi cho devan bann nan la. Kote mouche soti. E nèg ak aksan li ye aksan aksan wi. Son peyi difisil wi papa tande non. Donk prezidan di w menm si w gen citizen ou pa menm si w gen citizenship la ou pa fin asire a 100 pou 100. Se respè w pou w fè. M sot pale n talè a. Se respè w pou w fè. Gon sèl bagay ki jwe an favè tout imigran jodi a l rele respè. Pa gen ankenn radòtè k ap vin pale oh se yon peyi de lwa, se mantò, se foulay yo montre n sa. Senatè pa epanye, gouvènè pa epanye, depite, majistra pa epanye, kontwolè nan vil Nouyòk pa epanye. E pa bliye m te di sa nan emisyon an avèk pwofesè Gonal Mansyon, misye plen pouvwa nan men l la, majorite jij yo epole, lakou siprèm li gen kontwòl, le parleman l gen kontwòl. 285 milyonè lou. E bè ou t konn montan m pa m pa konn e bè nèg isi a e bè e bè gwo nèg kote kode nan plimen ti boul pa pase la non nè lou nè nou relax tande non. E bè ekoute la sosyete. Sitiyasyon an vin konplike jodi a la. Dani Albertini ret trankil se remèd kò. Peyi moun pa peyi w pa gen ankenn ouvè zèl a vin fè pòz frekan e sa fè gen anpil nèg la m di n poze n rilaks nan se blag m ap fè yon lè man se blag tande non madanm sa menm ki se madanm depòte moun nan madanm ki responsab depòte moun nan Christine Orem nan konferans ke l t ap bay Los Angeles nou sonje sa l te di ban m fè n tande sa l di tande tande byen sa l di sa l di moun yo

Men l prann pou egare. Madam nan di w ke, paske w konnen pa bliye nou t ap diskite sou sa, sou bagay mas depòtasyon an, sa ap koute peyi anpil lajan. Kounye a kisa yo fè, yo mete w nan kondisyon ou kapab depòte tèt ou pou kont ou. Eben kisa li di la? Li di w ke. Ou dwe rantre jisteman nan pwogram pou depòte tèt ou a. E lò ou fin rantre sou sit la pou gen ou di w ap depòte tèt ou, y ap ba w 1000 dola pou ka pran tikè pou ale. E l di lè sa lò rive nan peyi ou, donk yon pwochèn fwa, ou ka retounen legalman Ozetazini. Men si w kite se yo t vin pran w, ou p ap janm tounen ankò nan paradi a.